Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye jodia nou kontan anpil pou nou pote enfòmasyon sa pou ou ou menm ki fè konfyans ak chanèl Jean Phebe a pou nou kapab enfòme ou anviwon 300 imigran ayisyen echwe nan Florid etazini presizeman tou pre yon klèb Delix, Nan videyo sa a, nou pral detaye pou ou e nou pral fè w gen chans gade kèk nan imaj la kòman Ayisyen sa yo fè echwe sou yon batiman an bwa, donk yo te ateri yo tou pre tou pre klèb Delix sa a. Nan videyo sa a, nou pral pote plis detay pou ou. Reste jiska lafen videyo a pou w pa rate anyen anyen nan sa ke nap pataje avèk ou pa bliye siw apèn tonbe sou chanèl la peze bouton like la kounyea e abòne ak chanèl la siw pat ko fè sa aktive klòch notifikasyon an pou pa rate okenn nan video ke nap poste sou chanèl sa e nou reyalize tou se fason ki pli fasil e ki pap koutew anyen ou kapab Ankouraje travay la. Pataje video nou yo e si se kòm si ou te di wi ou mete menw nan travay la pou travay la kapab ale pi lwen toujou. Yon lòt kote oim anonse gen yon fo paj gen yon fo paj e ki sou entènèt la la kap pran lajan nan men moun pou kesyon randevou. Oim an Ayiti randevou pou pou viza Brezil sa se anons ke oim li menm li fè e nan videyo sa tou nou pral fèw gen chans pou gade e li ansanm kòman e tout sa ke oim Ayiti fè konnen e pou konsa ou menm Wap kapab fè plis prekosyon, pran plis prekosyon pou pa viktim paske gen yon fo paj, fo paj sa a li fè konnen ke ou kapab pran randevou a, voye dokiman an e peye kòb la pa mwayen PayPal. E donk oim li menm li anonse ke li vini avèk repons lan pou l fè konnen ke paj sa a se yon fake paj e pou evite nou menm nou pran nan pyèj, Li vini avèk dènye detay yo nan videyo sa nou pote tout detay pou ou pa bliye ankouraje travay la peze bouton like lan e abòne ak chanèl la si w pako fè sa e aktive klòch notifikasyon an pou w pa rate anyen anyen nan sa ke nap pataje sou chanèl sa nap pran yon ti poz nap tounen touswit pou plis detay.
Nou konnen antre Etazini se pa yon bagay ki janm fasil, depi dè tan se te toujou konsa. Ebyen Ayisyen yo itilize tout strateji. La n ap gade la a, moun sa yo, yo te abò ti batiman sa a an bwa a, yo ateri nan Florid, tou pre yon klèb de liks. Ebyen anpil nan Ayisyen sa yo te oblije jete kò yo nan lamè a, yo lage kò yo nan dlo a pou yo kapab rantre Sou bout tèritwa Tonton Sam lan. Sa vle di, pandan gen anpil Ayisyen ki nan peyi Meksik k ap travèse yon moman difisil, k ap jwenn depòtasyon yo chak jou vè peyi Dayiti, ebyen Ayisyen yo pa janm sispann tante chans yo pou yo wè kòman yo kapab rejwenn yo sou bout tèritwa Tonton Sam lan. Mezanmi, Bagay la li chanje faz paske anpil nan ayisyen ki paka rantre nan peyi Brezil pou yo ta pran wout lan pou yo pran direksyon Tonton Sam lan, yo riske vi yo sou lamè e nan batiman an bwa pou yo wè kòman yo kapab rantre sou tèritwa Etazini an ki pa fasil paske kèlkeswa kote ou pase e wap jwenn avèk imigrasyon kap rankontre ou. Ebyen ayisyen sa yo. yo echwe selon enfòmasyon de bòn sous ken genyen paske imigrasyon deja idantifye yo eske yo bwal ka jwenn chans eske yo bwal ka libere ladan yo sa a li reste an kestyon men sèl sa ke n konnen ke yo idantifye yo deja idantifye tout imigran sa yo ki tap tante rantre sou tèritwa ameriken an Donk, yon lòt pwen ki esansyèl ke nou tounen sou li, e se. Sa a vrèman enpòtan. Oim apèn lage sa a, li gen anviwon 48 minit depi li lage dènye enfòmasyon sa a, jis pou l kapab klere zye nou. Nou menm ki swaf yon viza Brezil, nou menm k ap mande, k ap chèche achte yon viza Brezil, E donk nou menm ki gen plan pou n antre nan peyi Tonton Sam nan, nou pa konn kòman pou n fè, nou santi se pa Brezil pou n ta pase, ebyen gen yon fo paj ki sou entènèt la la a k ap pran lajan moun, k ap pran lajan moun ki pwomèt ou ke y ap kapab ede w jwenn viza. Paj sa a li sou non oim Ayiti tou, menm jan oim ye a. Se konsa paj lan li ye, men sèlman paj la fè konnen ke wap kapab benefisye e wap kapab peye 100 dola sa pou frè pou frè tretman ou byen pou viza a e pa mwayen pay pa mwayen PayPal. Men oim li apèn lanse la mesaj sa ak tout moun e kap kap veye okazyon ou byen ki bezwen e viza Brezil la e byen. Men enfòmasyon an. Sant aplikasyon viza pou Brezil, BVAC, a ap fè tout moun konnen ke gen yon fo paj k ap sikile sou rezo sosyo yo kote ke yo bay moun randevou pou vin depoze dosye. Ha! Tout moun tande sa! Fo paj sa a, dapre oim, li fè konnen ke E fo paj la li bay li bay moun randevou pou yo vin depoze dosye. N ap fè tout moun kon la e oim ale pi lwen toujou pou l fè konnen N ap fè tout moun konnen ke oim pa asosye ak paj sa a. Nan moman nan moman sa a demand viza yo fokalize sou regwoupman familyal ke nou tout konnen kòm. The thing ix here. Donk se konsa, se sa yo, se sa oim fè konnen. E li tou pwofite tou pou l fè, pou l raple nou ke se sou email sa a ke tout moun dwe voye dokiman yo e frè tretman se. Tretman dosye yo se yon afè de 100 dola ok e se nan sonje bank sèlman ke ou kapab ou kapab peye kòb sa se pa pa mwayen paypal menm jan fake page la li menm li fè konnen an ou menm m konnen ou swaf yon viza brezil Ou menm ki bezwen rantre nan peyi Brezil e ou menm ki gen pwojè pou pran wout ou santi se pa Brezil pou pase ou pa vle pase pa metòd ayisyen sa yo ki pran lamè a sou batiman an bwa sa a donk fòk ou fè anpil pridans yon fason pou pa viktim yon fason pou pa pran nan kou pa konprann donk nou menm nou la pou nou pote enfòmasyon pou ou ou menm Ankouraje travay la se pataje video sa pou plis moun ka gen chans wè video sa e konsa pou yo pa viktim pou yo pa pou yo pa pran nan fek paj sa kap tronpe anpil anpil moun donk se te yon plezi se te yon plezi e se toujou yon plezi pou nou pote enfòmasyon pou ou pou nou pataje enfòmasyon avèk ou sou chanèl paw la chanèl tout imigran yo chanèl Jean Philby a pa bliye pataje video sa nap wè ankò nan lòt video babay.